Li brèf sa m konnen. Men si gen de avanse pou nou fè nou pwale nan direksyon dirèkteman oubyen aktyèlman lame deja la m kwè gen lòt moun ki nan kote nan fè menm travay la tou se jwenn avè m pase lòt semèn nan n ap vin e otouman pou nou kraze mèsi.

Leta ki organize l la mete bandi pou fè ke nou pa ka viv lakay nou wi. E nou gen pitit wi. Mwen kounye la mwen menm, lè m gen pitit la kounye la mwen menm leta mande pou m retire kò m la kounye la. Sa m pral fè mwen menm. Kounye la m ap pran desizyon kounye la. M ap chache kote zam nan ye tou mwen menm, m pran zam nan m pran lari a tou mwen menm. E m ala leta plis pwoblèm kounye a tou mwen menm. Paske m fè yon chwa mwen menm pou m viv avèk pitit mwen. M lakay mwen, bandi kouri dèyè m. Men kounye la yo kraze kay mwen kafoufèy.

Nou pa janm jwenn leta k vin ba nou vizit yon jou. Ki vle di nou konnen sa a se rezèv repiblik peyi a li ye. Pa la suit nou te tande ke mouche Bill Clinton ki genyen lajan devlopman peyi a nan men l. Tande li achte yon pati nan tè sa a. Sa ba nou pwoblèm anpil. M kwè se nan pati kote Bill Clinton di l achte a se la majorite moun yo konstwi. Pou nou tann Bill Clinton, si l gen ponyèt nan moun kap vle mete nou deyò la sou tè nou an. Tè nou rele n se pa nou. Nap tann mouche Bill Clinton. Yo fin kraze peyi a, yo pran kòb devlopman peyi a, yo voye bandi vin boule katye popilè yo, nou te oblije vin echwe la a pou nou te fè ti kay nou. Premyèman, sekirite peyi a pa tap janm pa etabli. Si mesye yo te met an tèt, yo te ankadre ansyen militè ki deyò yo. Yo te ankadre Bessap pou te bay sekirite. Nou pa t ap rive kote n rive a la. Nou pa t ap janm rive kote n rive a la. Paske se sou de mechan k ap kondui bak peyi a ki koz peyi a rive kote l rive a la. Alò, jounen jodi a, ou di nan tè kote w te ye a, se te tè Bill Clinton. Men nou remake nèg Bessap avèk Direktè ANAP la ki vin kraze kay yo. Ki sa w panse de sa? M pa konprann ke ni ajan bsap yo, ni responsab ANAP la te ka vin la pou yo di lap kraze kay. Ki kote nou pral rete nou menm? Non men se sa lòt la tou mete. Non bon Pipo, fòk direktè ANAP la met tèt li byen plase sou zepòl li pou konn sa l kapab fè. Li ba nou vizit. Li kapab vin etidye posibilite pou l mete nou deyò sou tè a, nou pa gen pwoblèm sa a, kòm se e teren rezèv peyi a, nou pa gen pwoblèm. Avèk yon bon kondisyon, pase nou nou sòm de pè de fami responsab. Nou zavon de zanfan, kòm tou l moun. Yo pa ka pran inisyativ kon sa. Jis pou yo vini, pou yo ta mete nou deyò la, yo kon an tèt pou yo fè avèk nou mete nou deyò, pase se bandi k boule kay nou. Bandi sa yo ki bandi yo, se bandi, se bandi deta.

Poko gen moun ki pase pa la avè nou.
E deplwayman sa k fèt la jodi a, kòman nou konprann sa? Konbyen tan nou gen n ap viv la a? Oh gen moun ki genlè bat 15 ans la wi.
Tankou nou menm kote nou soti pou nou rive la. Nou menm anpil nan nou nou te ka sou fèy. Aprè sa gen lòt moun ki sot Twamen, gen moun tou nan anviwònman yo ki pat ki te deja la nou vin akonpli. Kiyès ki te ban nou aksè avèk espas sa a? Bon, moun ki te ban nou aksè a se yon mesye ki rele Kesnel. Men lè l ba nou aksè a vle di depi yo di nou l n al kote l nou pale avè l epi l di nou anben ale la fon ti bare la nou rete ann atandan jiskaske leta deside. Nou te peye l oubyen?
Non nou pa peye.
Men kounye a la nou wè gen dispozisyon ki pran direktè ANAP la di kay sa yo pral kraze e nou menm ki preparasyon nou fè bò kote pa nou? Bon si nou te ka fè preparasyon premyèman nou pa t ap la se paske nou pa gen nan men nou e sipò n ap chèche.

Sa ap fèt. E si sa ap fèt, nou vin akonpanye avèk ajan anviwònman enpòn pou nou entèdi sa. Se prezans nou la maten an ki fè nou vin la maten an. E sèlman n ap tou pwofite tou pou n fè yon evalyasyon de perimèt Hòn Ganye. Nou gen pwojè nan tan aveni yo pou nou kapab bare espas èr pwoteje sa. Paske se yon aire protégée très enpòtan pou nou, pou kesyon espès andemik yo e pou zòn ibèn nan. Donk se sa k fè prezans nou la maten an.
Inisyativ sa a enskri nan kad ki demach? M dwe ke inisyativ la rantre nan parapò yon seri de enfòmasyon k ap vin jwenn nou, de moun k ap konstwi nenpòt ki jan, de moun k ap koupe tè pou yo fè de konstriksyon anachik.

Plis yo te gentan sou sòl la deja. M panse n ap dedomaje moun sa yo kòmsi n vle retire yo. Ansyen kay yo, donk n ap panse sou sa. Men se nou moun k ap konstwi nouvo kay yo k ap konstwi e de bagay anachik e k ap koupe tè. Se sa nou vin regle maten an. Men ansyen kay yo n ap rive sou yo. Mèsi. Fè travay yo gen pou fè. Kèlkeswa moun k ap konstwi nan espas li detèmine, ajan ap detwi. moun kap koupe tè nan espas detèmine yap detui li donk se
e prezans nou sa jounen jodi a nou pwale nan pa nou konnen mwen se ekolojik lan lè a ajen yo menm yap kontinye pou fè travay la menm lè nou ale eske pa gen gwoup ajen besap ki disponib pou anpeche moun sa yo menm kontinye koupe ou byen kontinye konstwi men sa m di gen yon gwoup ajen tout ajen ansanm avèk nou ajen nou soti ajen ki sou plas